Jamaïk ak Cuba, Repiblik Dominikèn bò kote pa l, di sa 11, e fò n di ke gwo evenman baskèt nan ki pral dewoule Ozetazini apati de aswè a mezanmi se NBA a, baskètbòl ameriken an, s on wikenn de rèv nou ka di. Fèt atansyon paske gen tanpèt nèj bò isit, èske match la ap kab reyalize vre? Wi, piske se an indoor, se anndan sal l ap jwe, nan Nouvèl Òleyan sitou, nan Nouvèl Òleyan ke festivite yo pral fèt, aswè a ap genyen konkou. Sa yo rele dunk lan, ti nèg ki renmen jwe baskèt yo, boure yo nan panye yo. Pote boure nan panye.
Ebyen, n ap genyen jèn, dizon vedèt yo, tankou Damian Lillard, Paul George, John Wall k ap jwe nan Wizards, Paul George nan Indiana Pacers, Lillard k ap jwe nan Portland Trail Blazers. Se non sa yo ki figire pou konkou dunk la aswè a. E anpil fanatik yo pral gen chans wè tou tout gwo dunk ki te pase apati de 1976 kote n pral wè Dr. J. Julius Erving, n ap wè tou Michael Jordan, Dominique Wilkins, Clyde Drexler, 2 nèg ki te konn, ki te patisipe nan konkou donk. E ap gen match, donk e demen n ap vini avèk ou pou oditè yo, lis konplè All Star yo piske lè ap fè nou defo sèl chou. Jean-Pierre Leroy, bon m konprann bouch ou t ap chape pou te site non m nan moun k ap fè donk yo tou.
Fò w ta antre nan pil. Ok, donk a demen pou plis enfòmasyon nan pwochen jounal La Voix de l'Amérique. Vwala, se te spò sou La Voix de l'Amérique avèk Jean Pierre Leroy. Kounye a nou pral pase nan dosye sante avèk Marie-Louise Pierre.
Maladi kardyovaskilè se yon seri twoub ki afekte kè ak veso sangen yo. Prensipal kòz maladi kardyovaskilè yo se tabak, mank egzèsis fizik, movèz alimantasyon. Daprè Òganizasyon Mondyal Lasante, plis pase 80 pousan nan ka maladi kardyovaskilè yo se yon seri maladi yo ka evite. Kijan? Yon alimantasyon sèn, egzèsis, epi rete lwen tabak. Chak ane, gen 17 milyon 300 mil moun ki viktim de maladi kardyovaskilè. Jodi a, nou pral santre sou kriz kardyak avèk Doktè Virginie Louis k ap di nou kisa

Li konn gen seri de plak ladan, des dépôts graisseux, ki fèt depo grès, donk moun ki tankou manje mal, ki gen anpil kolestewòl, moun ki gen dyabèt, eksetera. Li konn kòmsi la kòmanse gen ensifizans koronè. Donk depo grese sa yo ki fèt nan artè yo anpeche ke kè a byen vaskilarize, ke san rive nan kè a nòmalman. E aprè sa gen lòt koz, lòt faktè ki siseptib bay moun pwoblèm. Sa rele kriz kadyak la, se de moun ki gen yon movèz, anfen, fason de viv, donk se de faktè de risk ke w kapab genyen tankou moun k ap fimen anpil, moun ki obèz, moun ki gen ipètansyon ateryèl, moun ki gen dyabèt, moun ki ap pran, pa egzanp, de kontrasitif oro, moun ki viv de fason sedantè, oubyen moun ki anpil, moun ki strese tou kapab gen pwoblèm manifestasyon sa yo. Men gen de moun ki konn fè kriz kadyak san ke yo pa gen antesedan sa yo vrèman. Men gen de faktè ki favorize kriz la. Lè yon moun fè yon kriz kadyak, souvan, maladi sa a kite l avèk anpil konplikasyon. Doktè Louis ap eksplike. Nòmalman gen de konplikasyon ke moun lan kapab genyen apre kriz kadyak la. Pa egzanp, ou konnen ke kè a li menm li te sibi yon gwo twomatism, Donk moun sa li menm gen de gwo efò ke l pap ka fè. Gen de moun ki pa egzanp lè fin fè yon kriz kadyak genyen ladan yo ki pap ka fè yon seri de efò fizik, pa egzanp transpò tou moun sa le pi souvan li pa ka kondwi paske li kapab refè kriz la ankò. Donk se bagay ki va fèt pwogresivman. Se petèt moun nan kapab te fè yon avc tou ki kapab bay de sekèl o pwen de vi nan kò moun sa kapab gen defisi tou. Kis kòd la ka te ka bay avc a, men moun sa kapab gen defisi nan kò li aprè. Sa depan de ki koz ki te bay kriz kòdyak la. Konsa tou li rekòmande pou moun ki fè ipètansyon yo, yo dwe pran anpil prekosyon paske yo klase sou lis moun ki gen gwo risk, sa vle di yo kapab viktim kriz kadyak pi fasil. Moun ki fè ipètansyon ateryèl, sa nou rele tansyon an, se moun ki kapab viktim de kriz kòdyak. Sa ki enpòtan pou moun sa yo, se swiv tretman yo, Se al kay doktè pou doktè ka ba yo medikaman pou maladi tansyon an. Se pou yo swiv dyèt yo tou, se dyèt ki san sèl, ki pa gen anpil sèl. Se pou moun sa yo fè ti egzèsis fizik modere. E lesansyèl tou se pou toujou pran medikaman yo. Se pa neglije medikaman pou tansyon yo. Anpil moun ki sou strès, ki pran yon move nouvèl, ki sou gwo emosyon. Moun sa yo tou doktè Virginie Louis ap di ki rezon ki fè gwo emosyon sa yo ka debouche sou yon kriz kadyak. Bon, se yon fò strès ki degaje anpil òmon nan kò moun nan, Ki fè ke moun sa lè l reyaji, donk li mal reyaji pa rapò a strès ke li resevwa. Donk li gen anpil dechaj ki fèt nan kò li. Bon, kè a pa kapab sipòte ankò, si m te ka di sa nan langaj sa a. E kè a li menm li vin pa ka reyaji, donk li bloke. E se sa ki fè ke moun sa li gen yon arè kadyak. Donk se yon fò strès, yon fòt emosyon. Doktè Virginia Louis te pale nan mikwo kolaboratè nou Jacquelin Belizaire. Mezanmi pa bliye ou ka voye kesyon sou sante ou yo ba nou sou mlpierre a commercial voanews pwen kòm.
Merci beaucoup Marilus Pierre toujou sou Lavwadlamerik kap emèt an kreyòl ayisyen depi Washington DC. Kounye a nou pral pase nan paj lavi amerikèn nan avèk Jean Robert Philippe.
Nan paj lavi Ayisite Ozetazini jodi a, nou pral pale de mwa fevriye a, mwa ki dedye pou istwa nwa yo, yon moman kote nou rann omaj pou moun avèk evènman ki ede chanje istwa nwa ameriken yo. Yon moman kle nan istwa nwa yo Ozetazini te rive sa gen plis pase yon demi syèk lè kat etidyan nwa inivèsite nan Kawolin di Nò te chita sou yon tab nan yon restoran ki te rezève sèlman pou kliyan blan. Aksyon etidyan sa yo te relanse mouvman dwa sivik la isit Ozetazini ansanm avèk lit plizyè milyon nwa ameriken pou gen egalite rasyal vèk jistis pou tout moun. An 1960, Joseph McNeil avèk twa lòt jèn etidyan nwa ameriken te chita sou yon tab nan yon restoran nan Magazen Woolworth la nan Greensboro, nan Kawolin di Nò, yon espas ki te rezève sèlman pou kliyan blan.
Nan kè nou, nou te konsidere tankou yon mal tout fòm segregasyon. Vwa nou t ap tande la a se vwa Joseph McNeal ki te pami kat jèn etidyan sa yo ki pa t vle abandone restoran an toutotan yo pa t sèvi yo manje menm kote avèk blan yo. Djibril Kazan, yon lòt etidyan, se te yon lòt manm ekip yo te rele nan epòk la Greensboro Four oubyen ankò kat ti mesye Greensboro yo ki raple l konvèsasyon li te genyen avèk anplwaye blan ki t ap sèvi kliyan blan yo sa gen plis pase yon demi syèk. What do you boys want? And we said, We would like to be served, please, very politely. Sèvèz la te mande nou ki sa n bezwen la a ti mesye, e nou te reponn pou n di li nou ta renmen yo sèvi n manje jantiman menm jan nou sèvi blan yo. E li te reponn nou, Nou pa konnen isit la nou pa sèvi ti nèg nwè? Si w bezwen manje, gen yon lòt tab lòtbò a ki rezève pou moun nwa yo sèlman. Plis etidyan te kontinye patisipe nan fòm pwotestasyon pasifik la kote chak jou yo vin chita nan restoran an pou achte manje. Aksyon sa a te jwe yon wòl motè nan mouvman dwa sivik la Ozetazini nan entegrasyon nwa yo pou manje nan menm restoran avèk blan yo. McNeal avèk Kazan, de moun ki toujou vivan pou rakonte istwa a, te retounen nan anplasman restoran an ki jodi a se yon mize istwa dwa sivik ameriken an. McNeil di mize a reprezante yon gwo senbòl.
Mize sa a pèmèt nou pa bliye soufrans avèk sakrifis ki rann li posib pou nou tout vin pi bon Ameriken, pou nou trete youn lòt avèk respè. E si Mize Dwa Sivik sa a konsève objektif sa a, ebyen, l ap sèvi objektif nou te lite pou li a. Pwotestasyon pasifik fevriye 1960 lan ki te dewoule andedan restoran an te reprezante yon lòt fòm pwotestasyon nan mouvman dwa sivik la ke jiska epòk sa a, lit pou egalite a te konn mennen sèlman nan tribinal. Apre kat mwa pwotestasyon avèk 200 mil dola defisi, restoran nan Magazen Roeloffe la te dakò pou l pèmèt nwa yo manje menm kote ak blan yo. McNeil di mouvman pwotestasyon sa a pa reprezante yon pati nan istwa nwa yo, men li vle di plis toujou.
Mwen fè pati istwa Etazini ansanm avèk enfliyans Etazini genyen nan istwa mondyal la. Sa k pase jodi a pwobableman gen plis pou l wè pwobableman avèk sa ki te pase nan ane 60 yo e menm avan epòk sa a. Donk, li bon pou w fè pati moman sa a e pou w kanpe bò kote lajistis. Jodi a, istwa manifestasyon pasifik la kote patisipan yo chita an plas olye pou y ap sikile kontinye egziste gras ak Mize Dwa Sivik la ki konsakre pou ankouraje yon meyè konpreyansyon nan lit pou egalite sosyal sou planèt la. Joseph McNeil kwè plis bagay dwe fèt toujou pou simonte baryè rasyal yo. Se te Paj Lavi a isit Ozetazini. Jodi a, nou te pale de premye manifestasyon pasifik 4 etidyan nwa ameriken te fè nan restoran Magazen Woolworth la pou fòse responsab yo aksepte nwa yo manje menm kote ak blan yo. Mwen se Jean Robert Philippe.
Mèsi Jean Robert Philippe ou toujou sou la vwa de l'Amérique kap emèt depi Washington nan lang kreyòl la. Ebyen nap genyen kounye a paj syans ak istwa avèk Lionel Desmarattes.
Lè n jete yon koudèy sou listwa pou n konnen ki kote zafè Im Nasyonal la sòti, depi konben tan pratik sa egziste pami lèzòm, nou wè lòm te kòmanse adopte abitid sa nan lane 1603. E premye peyi k te vini avèk lide im nasyonal la, se te Laswis, kote yo te chante yon im nasyonal pou lapremyè fwa nan ane n site a, kidonk an 1603. Anviwon 140 an apre, pi presizeman an lan 1740, powèt anglè James Thomson avèk konpatriyòt li, konpozitè T.A. Orne, ta pral vini avèk yon konpozisyon k rele The Rule Britannia, Se yon ekstrè yo te pran nan yon opera Mister Arne te konpoze e ki te rele Alfred tou senpleman. The Rule Britannia ta pral disparèt twazan pita, swa an 1743, pou l te kite plas la pou Im Nasyonal Britanik ki egziste jous jounen jodi a. N ap pale de im ki rele God Save the King oubyen tou God Save the Queen. An 1797,

e ki ta pral sèvi kòm nouvo im nasyonal tout tèritwa ki te anba rejim enperyal lapris la. Pandan sa anpil istoryen konsidere kòm dezyèm gè endepandans Lèzetazini an, an palan de lagè 1812 la, revolisyonè Francis Scott Key te konpoze yon mizik ki rele The Star Spangled Banner ou Labanyè Etwale ki ta pral tounen ofisyèlman im nasyonal Lèzetazini

Men, sa pa t ap pran twòp tan pou pawòl powèm yon lòt òm de lèt ranplase pa Jenvel yo, n ap pale de ekriven e òm politik bèlj Charles Rogier. Tout sa n di la, se pou n debouche antwòt sou La Marseillaise, im nasyonal fransè a, ki te rele anvan sa, Un chant de guerre pour l'armée du Rhin, Otè li se te Kaptenn de Jeni Rougè de Lil ki te ekri e konpoze li nan vil Strasbou nan lane 1792, swa twazan apre Revolisyon Fransèz la, twazan apre la Prise de la Bastille. Nou pa p fini ti rale sa sou istwa Im Nasyonal yo san n pa pale de La Dessalinienne, Im Nasyonal peyi Dayiti a. Mizik la se èv Nicolas Geffrard, yon ansyen jeneral e youn nan aktè prensipal lagè endepandans peyi a, epi pawòl yo se travay ekriven Justin Lherisson. Ayiti te adopte l ofisyèlman kòm im nasyonal li nan okazyon premye santenè endepandans li, nan lane 1904. Se te Lasyans ak Listwa, yon ansiklopedi konesans, envansyon ak dekouvèt. Yo rele m Lyonel Desmarattes.